Bon pitit mwen, e sa fè m chwazi mete nou lekòl. Men m ta renmen konnen lè nou tèmine lekòl ki sa nou ta renmen aprann. Pase men m ta vle tankou lè nou tèmine lekòl pou nou ta al aprann yon enfimye, yon divinèz tou. Bon, m pa konn ki desizyon, men ki sa nou ta renmen aprann. Divines papa sa wap di konsa divines ladann tou. Bon papa e infimyè lan la fanm wi. Kòm pa konnen se e defi nou sou renmen men ala pwen li pase pi papa nou gen kòb pase manman nou lòt bò dwa voye kòb pou nou poun ka fè sa nou vle.

Leve kòb la, m ap chita. Frè pa w, men jini m pote ba ou frè. Enben kòbèm sa gen la. Ou konnen bagay yo pa bon pou nou nan deyò ti lam yo etan lage yo atè. Kounya la yo voye l tounen pou lekòl, kòm m konnen m gen yon antanke yon grannèg lan fanmi mwen m pote pitit la ba w wa fini letid li pou mwen. Konpè m bay pwoblèm, pase tout fwa w mennen l pou mwen pase e gran fò m ye m genyen m sipoze ede w, m sipoze ba w anpil twa e nou ede w mal tou si ke m te mouri tou ou te ka pran reskonsablite timoun mwen yo tou konha tou pa gen tou m la sipoze m bay pwoblèm pitit ou pa l alèz kòm blan. Ebyen pitit mwen meni lanmou ou wè gade menm yon bon sandal m paka achte pou ti pitit la m wè bon yo fre wi gade gade ti pitit la se pa li ki dènye a Wi konpè mwen renmen li fini konsa. Oh epi pwofite ke ke pou gen gen dezyèm nan wi. Ou pa komanse pa avèk manman l. Wi tèt koupe mwen wè. Mwen m te kontan wè w wi frè m Meni men sèl ti fi m lan. M pote l ba ou se ou ka konnen pou el kijan wa ede l ak etid li. Ou pral bay pwoblèm. Men ou pa di ki klas lap fè non. Li fèt desann bakaloreya la. E men konbèm sa bakaloreya menm. Tèt la te jis ki li a fini. Nevyèm papa.
Men nevyèm. E men konbèm la fè wi. Wi. Si gentan yo la nan gwo nivo sa l fè wi. Wi ou konnen ti mwayen m pa sifi pou m ta fini l etid li frè m se sak fè m desann anba lavil la Ti bèt la yo tout mouri nan menm tan pase e kraze wi frèm. M konprann m pansa m panse avèw menm men ta fè tala m sou non la fè tala m sou ta map pale ti minit de ou menm kòman kòman n tap viv kòman n tap fè se son. Wi frèm ou konnen fò gade sa w ka fè pou mwen pou ti pitit la. Kòm se frèm ou ye map voye lekòl pou ou map fè l tèmine pou ou. Kòm se te manman yo, ou pa di se se di binèg pou lala aprann? Wi wi frè m, m dakò lè l vini lekòl pou l al aprann li. Ok pa gen pwoblèm.
Depi jodi a ti fi ou pral lekòl. Ebyen frè m gade, m kontan anpil wi frè m pase m konnen w pa t ap resevwa l. Frè m ou pa di m anyen non. Ebyen frè m pou w konnen, e m kite lòt bway la, Fedlin ou te konèt li wi, ti nèg m te fè avèk Tamy an. Wi e e yon de m te gen ak Ami wi yon de. Hey gason m.
Fedlin epi Junie. Fedlin rete m fè l rete li vin kriye l goumen wi pou l vin la. Men m fè l rete pètèt ou konnen kò a kòmanse bese la ede m plante ti patat ti yanm lè konsa pou m ka jwenn de twa yanm epi toutrèl pou l pote bay Junie lavi. Men konpè m lè w ap vin la. Ou pa tonbe sou taxi a non. Ah frèm gade moto a dous wi li dous li tèlman dous e plezi m pran frèm se lè moto a kouri avèm nan ou konnen epa yon bagay m two abitye se avèk pye kokoye bourik cheval se sa yo m abitye moute frèm lèm di w sa bon m konnen se sou milèt m ye konprann m rete konsa wi frèm gade. Se nan car wash m mete l apre bèèl mwen, pita m prete m lal pran.
An gade an degwe yo konn mete yo benyen yo. Wi nan car wash.
Mwen menm bagay m konnen yo konn benyen se lè n pran milèt yo, bourik yo, n al nan vye dlo kaprevi a dèyè a kapreli a epi nou benyen cheval yo, lè vin sa n tounen al mete yo lan patiraj. An machin nan benyen tou? Wi, sa se nan kou wèl benyen. Epi.
Oh! Ebyen frè m ou konnen se Jini m te pote ba w. Jini men men kouzin ou yo. M ale m pa p rete ou konnen m kite lòt moun yo. Salye madanm lan mwen.
Anben ok frè m. Ok dakò. Salye madanm lan mwen.
Jini m pral.

Oh timoun m telman kontan wè nou.
Si nou te konn nou te konn pran deyò epa menm jan pou vin nan isit la avèm non paske e nan vil nou rete ok. Bien ok.
Tout sa n di m fè map asepte avè nou paske kouzin mwen nou ye fòk nou viv avèm byen epi pou n fè tout sa n di m fè yo map fè yo.

Wè papa ou mennen w isi a, papa ou pa te edem travay. Vin mennen w isi a, ou panse se nan panse ou vin isi a. Wòl ou Jini se fè netwaye, se souye chè yo, bale kay la, pase mòp lan kay la. Se wòl ou sa. Paske papa ou pa te edem travay. Li te di papa ou men sa pou l fè, li pa t vle fè l. Li chwazi vin fè l deba pa l pou kò l. Men wòl ou a se fè manje, fè travay, banm kouto.

Pat nan min nan mpa k prann tèt ou tande Konn papa w te ede n travay isi a
Tout kòb papa w fè te ye nan bwè kleren Vale tafya E wòl li sèlman wi Lè papa w trayi li pa fè jesyon ditou non Papa w panse nan vin isi a e nan panse w vin isi a Tande Abdoul la byen Pase mòp Bale kay la Fè tout kay la kay la Manje sou kont ou Mkite w.
Mezanmi si nou konnen m rete lakay mwen paske papa m mennen m la e pou m al lekòl kounye a tonton m pran m pou m ap souye chèz, fè manje timoun li yo menm sòti.

Ou kwè se lan panch nou vin nan? Wap bale wi. Bon medam nou paka pimen de tifi a konsa non paske gen konn moun e tifi a la epi li paka pa ka edel. Aba kanpe ki bagay sa. Lè papam vini map di sa tande.